Sun John ok ki soti Nigeria men ki ang li chwazi vann de ayiti li chwazi vann ang pozitif li pa di ke ayiti pa gen fatra li pa di ke ayiti pa gen sekirite se pa se pa sal vin fè se pa sal vin fè li menm li vin montre w ke odela de tout sikonstans ki kapab prezante. Men gen de bagay pozitif ke w ka montre, ke w ka vann de Ayiti. Se sa l vin fè. Sonje m di nou ke si w al a Pari, ou ka fè yon repòtaj kote w pa montre anyen k bèl non a Pari. Ya! Mwen di n sa deja. Mwen di nou m al a Pari, gen de kote m wè de tant. Gen de kote m wè moun ap benyen nan lari, gen de. Men m te gen dwa fè yon repòtaj inikman sou sa. Men, ki enterè m ta gen nan sa pou m di m ap, e sa m ap vann? Kounye a ou pral di m, wi men, e blan an li menm ki vini ki fè l la? Wi men sa se, sa se blan. Blan an jwenn otorizasyon pou l al plede filme timoun ki gen mouch nan nen, larim nan nen, chita sou fatra, etsetera. Bon, li gen li gen enterè l nan nan imaj l ap vann yo, osi senp ke sa. Li gen enterè. Gen des Ayisyen ki gade Soun Dyon epi yo di a, ou kwè ou kwè sa a pa AI? Ou kwè sa a pa ta AI? Poukisa? Paske menm des Ayisyen pa kwè ke Ayiti, pa egzanp, lè misye a li Lavache la, misye a li Lavache la, w ap gade des imaj de Ilavache pa egzanp, men efektivman gen des moun ki di ou kwè se Ayiti vre, Ayisyen wi, Ayisyen, paske li menm li pa janm nan kenn siti, dabò, dabò l pa konn Ayiti, dabò l pa vizite Ayiti. Gon kantite moun kap tandem la ki ki pa konn ilavach ki pa konn ilavach ok yo klase ilavach kòm youn nan meyè plaj ki egziste atravè le mond men kiyès ki vin fèl se lè moun nan ap gade chèn entènasyonal li wè sa ok men Li di w non. An n gade pa egzanp Labadi. Piske se yon espas pou fè eskal, ou desann de bagay konsa. Men, nan tout zòn ki avwazine Labadi yo, se sa k fè a yon sèten moman yo te oblije devlope yon pwojè pou ke zòn sa a, pou ke yo fè yon entèvansyon ladan li. Paske labadi a answa gen dwa trè bèl, men si moun ki akote labadi a l ap fè bezwen l egzakteman akote lanmè oubyen nan lanmè a, jis imajine ki sa k ap vin jwenn moun ki li menm sou ti bato k ap vizite a kòm matyè. Donk se sa k fè ke fòk tout bagay la, tout anviwònman an ou pran l an kont. Ok e m sonje m al fè yon repòtaj sou sa paske lè sa te genyen yon veritab pale anpil sou kesyon Labadi a etsetera men sa pou moun yo konprann se menm pa yon afè de diskriminasyon se yon afè de pwoteksyon de yon espas paske gen de lè M ta renmen tout ayisyen gen posiblite antre Labadi a. Men ki pwoblèm ki vin genyen se ke si yo pa mete yon kontwòl sou li, e sa m onèt avèk nou, m pa p etone jwenn yon ayisyen ki vini l fè 4 pikèt li mete nan lakou bagay moun yo, li mete yon vye twal sou li epi li avèk vye chodyè l oubyen li aliyen vye bagay li pou l vann, vye pèpè l, eksetera. Sa pa p deranje l. Men touris la se pa sa al vin gade paske son bagay touris la kisa touris la vin gade touris la vin gade yon bagay ki bèl ki apresyab li pa oblije ekstraòdinè kòm si m ta di w gwo bilding etc non touris la vin nan karayib la gen de bagay ki karakterize karayib la donk se koulè pa egzanp se anbyans se lanmè se vèdi etc men se sa yo men se pa fatra ou pa kab vann ni fatra. Ou pa kab vann ni dezòganizasyon ke anpil nan nou Ayisyen nou vle enpoze moun. Si yo atire atansyon nou sou move konpòtman sa, anpil nan nou ap di, a men wi n ap achte figi gran nèg, bagay konsa etsetera, fòk malere a ka viv tou. Malere a gen dwa viv men sof ke yo mete w, yo di w gon kòd ok pou antre ladan l e sinon se pral yon dezòd. Extraordinaire sa pap vandab kòm imaj ok e menm moun ou wè ki di Sunjon ou kwè se se ayiti li etc men m di nou se de moun ki pa konn ayiti se de moun ki pa konn ayiti Le jou nou pran san nou pou nou vizite yon seri de zòn anndan peyi a, lè sa a n ap di tèt nou, Waww! Pase youn nan bagay ke mwen menm mwen renmen fè lè m lè m an deplasman, pa egzanp, mwen ap gade yon espas e m di, Waww! Wè espas sa a, espas sa a ta kapab gen tèl bagay ladan l. Yon egzanp trè senp, Okap, gen de moun ki kritike Okap Paske okap gen anpil fatra paske okap dis okap dat pa gen pwoblèm men mwen menm lè map gade sou boulva a pa egzanp envestisè ke m ye batisè ke m ye menm wè gen bèl bagay ou ta ka fè sou boulva a. Mwen wè gen anpil bèl bagay ou ta ka fè sou boulfa a. Sa di ke pandan ou ap gade l avèk de zye kote ke ou ou kap la sal, ou kap sesi, mwen menm map gade yon lòt bagay. O dela de sal la. Paske ekout, gen posibilite pou transfòme sal la an pwòp. Mwen mwen wè posiblite pou transfòme sal la an pwòp. Lè m chita m diskite avèk Yves Marie Chanel pa egzanp. Men lè Yves Marie Chanel montre w ki kisa k ka fèt avèk Okap la. Men se bagay pou ou pase men w lan zye w aprè sa pou di w kwè pa reve m t ap reve. Non, se pa reve w t ap reve. Paske li tou trase. Li tou trase. Pa gen okenn posibilite sou boulva a, kote yo te fin kraze kay yo etc. Pa gen okenn posiblite pou ke yo pa devlope pati sa avèk bèl otèl men otè e kòmsi tout kalite bagay. Trete bord de mer lan. Pa gen okenn posiblite pou sa pa ka fèt. Menm anfas èpòt la pa egzanp Okap Ayisyen, Pati kote k gen dlo a. Men, nou vle di m ke yo pa ta kapab konsevwa yon bagay konsa la a? Menm dlo sa a yo te ka toujou itilize l ou mete yon kantite de bèt ladan l e moun vini, yo te ka, yo te ka toujou itilize l. Men kounye a gen de moun ki di m Wi men gon zanmi ki pataje yon enfòmasyon avèk mwen ki dim ke la bid genyen yon 158 milyon dola m kwè yo di ki disponib pou yo fè travay ke map di a la lan tout bòdmè okap ayisyen an men youn nan premye kondisyonalite yo se avèk yon prezidan eli sa di lè fin gen eleksyon gon prezidan eli bon ok dakò men mentnan gon zanmi ki dim wi men mesye numa gon pwoblèm. M di l se kwa? Mòd leta nou gen la ou panse y ap vin fè bagay sa a? Wi men m pa mande pou leta a fè l. Paske se paske nou met lan tèt nou se leta a non! Leta gen pou li genyen vizyon an mentnan se pa leta k pral fè envestisman nan gwo otèl m ap pale la wi mezanmi men se leta ki pou defini kad la se leta k pou defini kad la. M pa di nou m t al Senegal an 2010. Sa fè sèzan. Men, lè m rive m wè nan Dakar yo fè yon zoning. Yo idantifye pa egzanp yon zòn kote yo di se otèl sèlman k apral gen la. Y apral fè ke gen yon kantite otèl ki konstwi nan espas sa. Men sa se leta a ki genyen pwojè a. Nan kad yon enjenyeri pou yo kapab bati peyi yo, men se prive a yo envite vin fè li. Yo bay prive a espas la pou l vin fè l. Answit, yo tou defini ki sa y ap ba li kòm avantaj. Menm jan ke CFI te gen dwa di yo, a monchè pandan dizan ou ekzonere de taks, denpo, etsetera. Wè, Yo ba w avantaj la, epi w vini w fè konstriksyon an. Se sa l ye. Leta gen plan yo, pa egzanp. Leta te gen dwa fè yon komisyon kote ke li gen ladan l moun sektè prive, envestisè, sosyete sivil, etsetera. Epi yo travay plan an, yo prezante l, epi yo di, ok, dakò, yo valide l. Menm jan w ap fè plan palè nasyonal, epi ou deside ou valide ki sa k ap fèt, etsetera, byenke yo te eseye fè l deja, men apre sa se te pou lagali, paske pa gen okenn palè k fèt. Brèf, bon, Evidaman, si pale a te fèt, gen de moun k ap di, a monchè, ki vakabon ki ta pral ladan, etsetera. Men, sof ke peyi a kanmenm an tèm dògèy, li sipoze gen yon palè. Ok? An tèm dògèy, fòk peyi a gen yon palè.